Malerezman, fas ak reyalite n ap viv okotidyen, chak jou, nou pran anpil tan pou n reflechi e konprann konbyen moun k ap dirije Ayiti oubyen ki nan pòs de responsabilite ki renmen peyi a an reyalite. M byen tonbe wi. Konbyen moun ki nan pòs de responsabilite ki renmen Ayiti an reyalite. E m gen enpresyon bagay sa a nou grandi avè l lakay nou. Moun nan non djòb l ap plenyen pou pòs la. Moun nan bezwen travay, l ap plenyen, o m pa jwenn travay. Yo pran l nan djòb la. Li dakò poul fè kòb la. Si w pa sonje w poko peye l, l ap plenyen. Men l pa si w fè travay la an reyalite. Sa vle di ke e se konsa nou fè peyi a. Nèg la dakò l vin nan yon pòs de responsabilite men alòske l konnen l pa responsab vre. Men l ap fè lajan. Paske fòk kòb la fèt. Moun nan ap plenyen ant konbyen fwa nou wè sa nan antrepriz yo, piblik ou prive. Moun nan pa vin travay men fòk ou peye l. Li pa janm vin travay men l vle fòk li touche e sesi fòk li touche a tan. Si gon jou t pase l poko peye, li mande pou boule kawoutchou, bloke tout bagay. Sa di nou grandi konsa, nou rive nan leta nou aji menm jan. Nou nan yon pòs, nou pap bay rezilta eskonte, men nap fè lajan, nou pap demisyone, paske jisteman kòb la li dous, e se sak fè anpil nan nou pa aprann anyen kòm metye pou nou viv, paske n konnen n pral souse manman, n pral souse grann, nou pral souse manmèl, nan souse gran, nan souse granma, eben nou fini avèl, kounya se vye po a t blayi, paske n souse l twòp. Men, mwen menm, kòm moun ki konsyan, mwen kwè ke si m nan yon bòt travay, pa egzanp, se li menm ki sous revni m, fò m pwoteje l. Fò m pwoteje l. Se menm jan yon nèg ou bay yon machin l ap travay avè l. Men, ou sèlman kontante w pou w fè kòb ak machin nan, men w pa janm mennen l nan garaj pou w pran swen l. Menm luil ou p ap chanje ladan l. Alòske w mete nan tèt ou chak maten w vini w pase klo epi gap zoom w ale. Men se pa konsa sa fonksyone. Se de bon ki fè bon bon. Donk si machin nan ap ba w sèvis, fòk ou menm ou pare pou w bay machin nan sèvis tou. Sèvis w ap ba li se ke se aranje w fè antretyen ladan l. Gade ki mesaj ke l voye ba ou nan tablo de bò w la, kisa l mande w ki merite chanje. Si pàn li bay la l depase w, w ap avèti mèt li. Certaines fois ou wè wi, machin nan pral an pann motè, men w pwofitab ap fè ti de jou avè l kanmèm, jiskaske l kraze, motè a bloup li kanpe, paske l pa pou ou, nan lespri pa w, ou fè mèt machin nan w mechanste. Men ou menm tou, ou fè tèt ou mechanste. Sa di gen de bagay nou grandi avè l nan rayisab, epi n vin pote l nan leta a. E kounye a kisa l bay kòm konsekans, se tout pèp la k ap. soufri ansanm se tout sosyete a kap peri paske mwen rete kwè si ou konsyan si w nan w travay se li menm ki ba w manje ou dwe jere travay sa ou pa pèdi l ou dwe fè sa w sipoze fè nan nenpòt nivo ou se sèvant nan kay la djòb ou se pran swen kay la w ap veye kou mwa rive pou m peye w Alòske se mwen menm kap kouri dèyè w pou m di w al pase yon bale nan tèl chanm. Alòske se travay ou. Se travay ou sa. Sa di tout sa wap fè fè l byen pou w pa regrèt demen. E m kwè Aya chante yon mizik konsa wi. Tout sa wap fè fè l byen. Enben koute, si yon nèg ou nan leta a. Men, m sure ke pòs ou okipe a, se nan sousi pou w bay sosyete a sèvis. Men se pa sa nèg yo fè. Mesye, dam yo, e pa sa yo fè. Pa gen twòp moun nan Leta a ki panse ak peyi a. 99 pwen 9 pousan moun nan Leta a, yo panse ak vant yo, ak pòch yo, ak fanmi yo, ak tèt yo. E se travay sa ULCC, UCREF ta dwe ap fè pou la sosyete. ULCC tante, UCREF ke rarman. Gon pakèt fanm ak gason ki rantre nan leta bouda chire. Bouda chire yo pa gen anyen nan fif yo. Nan mwen de 6 mwa yo miltimilyonè. Aloske yo di peyi a pa gen kòb. Paske moun sa yo pa vin sèvi peyi a. Men yo sèvi ak peyi a pou yo anrichi tèt yo. M renmen kreyòl la, se yon bèl lang li ye wi. Depi w konn kòman pou w sèvi ak mo yo, ou wè m di sèvi ankò. Yon bèl lang li ye, tande wi. Gon pakèt nèg ak fanm ki nan Leta a, yo pa vini pou sèvi peyi a. Yo pa vini pou sèvi sosyete a.

Se pa sa k misyon pa yo. Se fè lajan, e sesi nèg sa yo di l'argent n'a pas d'odeur. Sa vle di kèlkeswa fason yo fè kòb la y ap fè l kanmenm sou do mwen ak ou, sou do malere malerèz, sou do madan sara yo. Paske ekoute, si w gon leta ki gen vizyon, on leta ki bezwen kòb, leta dwe kreye kondisyon pou kòb la fèt. Men leta pa panse avè n. Bon pou egzanp ki senp, depi ki lè wout ki mennen nan Sid la bloke, malere malerèz pa ka fè l. Lè wout sa a bloke, Leta pèdi yon volim lajan, Leta pèdi yon volim kòb. Men tèlman n gen yon Leta ki pa gen vizyon, ki pa menm gen kapasite pou l ranmase lajan l ap pèdi yo, paske l pa konn kòman pou l fè l. Sèl mwayen Leta panse l ka fè kòb, se lè l monte gaz. paske n pa gon leta t gen vizyon aloske chaje kòb atè a kap gaspiye kounye a ki sak pase sa leta pa wè a gang yo fèl yo menm chak kote pou pase gang nan mande pou peye lon dwa de pasaj bon byensi gang leta paske m di n sa deja a chak fwa ou pral nan yon zòn yon bandi mande w pou peye l, konsidere bandi sa antanke anplwaye de leta paske nan tout peyi kote moun ap viv se leta ki kolekte lajan sou wout yo. Donk ils sont des employés de l'Etat pa janm bliye sa, pa janm bliye l. Kèlkeswa kote w yon bandi kanpe w pou l mande w kòb sou wout la pou w pase, donk se anplwaye leta, donk se l ap travay pou dgi, pou ministè finans. Lap travay pou trezò piblik. Fò met sa nan tèt a ou. Ou sonje sa? Se klè, se klè. Sa vle di ke sa leta pa wè a, ou byen l pa vle wè a, bandi yo wè l pou li. Ou byen jisteman leta wè l, li fè bandi yo fè l. Men pou n ka konpre, pou leta toujou ap plenyen, a nou razè, n pa gen kòb, nou pa ka fè simanton. Gang yo ap kolekte dè milyon de goud chak jou sou wout la. Ou pa tande plip plip di w si yon nèg vle resèt kanpe, fò w ta vin negosye avè l yon 60 milyon dola. Ou pa tande l di w sa? Li di si yon nèg vin negosye avè l epi w di bon nou gen yon 60 milyon dola la, yon 70 milyon dola la pa gen pwoblèm epi men kòman n ap jere bagay yo epi n ap kanpe resèt. Sa vle di w nèg yo fè anpil lajan sou wout la. Son peyi difisil. Donk lè n gen de dirijan ki pa gen vizyon, ki pa panse peyi, donk se rezilta e kounye a kisa n vin konstate, nou gon leta ki plis kanpe sou foulay, nou gon leta k plis ap bay mantò, olye n gon leta k ap eseye di pèp la verite, idantifye pwoblèm epi pote solisyon. Pote solisyon. M pral li pa egzanp yon nòt lapolis sòti la, paske m pral pale sou sa. E yo fè nòt la sòti. M pa konn si e kèk ti pòs ke m te fè la epi rapidman yo fè yon nòt sòti, yon nòt tèt anba. Dayè nòt la montre ke n pa gen dimansyon kòm otorite. E se sa k fè, lè n gen kalite valpa sa yo kòm chèf nan yon peyi, pa gen lòt rezilta l ap pote. Èske m gen enpresyon lapolis pa konnen pri yon grenn blennde, konbyen yon materyèl, yon anjen lou koute peyi a? Paske si le, e sa m sot di talè a, si dirijan yo, si polisye yo, si fòs lòd te konn pri yon blende yo ta pwoteje l. Paske blende a, li t ap ede yo tou pwoteje tèt yo. Sa di, yon bagay, yon enstriman, yon materyèl k ap ede m pwoteje tèt mwen, m ap pwoteje l. Ki sa k fè yo pa pwoteje l? Paske yo pa konn pri l. Se menm jan m sot pran egzanp sou yon machin. On nèg ki pa konn pri machin, ki pa janm achte machin, li p ap janm kòmsi pwoteje on machin ou prete l. L ap lage l nenpòt vye twou, epi pou li se sa pa anyen. Si l anpàn, epi m a degaje m ranje l. Men l pa konn kote m pral jwenn kòb la. Enben se konsa mwen konsidere materyèl yo, lè n genyen yo. nou pa pwoteje yo paske e pa nou pa konn konbyen yo vann. Men lè nou pa pwoteje yo, nou pa pwoteje tèt nou tou. Paske se gras ak materyèl la ki fè ke nou ka fè yon seri de pèse, yon seri de debouche. Kòman pou yon zòn leta kontwole oubyen lapolis kontwole nan kad swadizan operasyon, pou yon materyèl an difikilte, epi Leta pa gen posibilite pou l kadriye espas la pou l pran kontwòl materyèl la. Sa vle di son on seri de nèg trè fèb e lè w di sa yo fache. Pè zan mwen ti mesye Utag yo panse yo se solisyon peyi alòske bouda nini. Depi w pale nèg sa yo fache alòske bouda nini. Polisye ap mouri, moun pa ka sikile etc. Bagay sa yo, yo pran pòz, yo sesi, yo sela, kòm kwa e yo menm ki gen solisyon alòske se mantò. Paske pa gen ken sekrè nan fè kola. Pa gen ken sekrè non. Wi sitiyasyon wi l konplike tete w konnen ba yo se si. A te am ok koman l fè konplike. Paske nou te aksepte l vin konplike. Dayè an pil nan nou nan la polis nou pa fin bon moun. Nou met ak bandi yo pou n renfose kapasite yo. Paske n pat janm fè prevansyon. Nou pat janm gon polis prevantiv. ki vin konplike sitiyasyon an. Se sa reyalite a ye. Sa di avan w wè bagay la konplike, se paske n pa t fè sa pou n te fè. An pran egzanp ki senp, jodi a Kwadèboukè tonbe, men kounye a ou sèlman wè l tonbe. Al gade pou w wè 2022, 2023, soti 2021, 2022 pou rive 2023, bon an n di 2021, 2022 sitou, al gade kòman sa te ye 2020, 21, 22. Al gade kòman sa te ye. Men te gen bandi. Men te gen limit. Pou ki sa? Paske jisteman, komisarya tap fonksyone, ti Magalie t an plèn fòm, te gen Roger k te komisè polis a lepòk, nèg yo tap frape, m kwè te vin gen Dedeo, kòman misye rele, eske pa se tout ki tap frape, enben, te genyen Gauthier k te anba tap frape, te gon minimòm. Poukisa Kwadèboukè pa t janm tonbe nan eperòd sa yo, malgre tout tantativ Plip Plip te fè? Paske jisteman te gen de polisye, o peril de lèr vi, ki pa t danse kole ak kriminèl. Otomatikman Elbe chanje done a, epi men sa l bay kòm rezilta, epi Kwadèboukè vin tonbe plat. Paske tande, Fòn gade bagay yo kote yo sòti. E sak fè lò nèg ap vann yon seri de detay mpa okipe nou, men mwen mte la. An 2021 sou Jovenel Moïse, lè pa egzanp operasyon vilaj, operasyon avòte, 2 polisye tonbe, vilaj pat dwe egziste ankò non. Sa puiske leta te akseptel kòm kwa son fè nòmal, kounya bandi a vin pran dimansyonl panse se Towo Gronde liye. Alòske alepòk Izo se te sòlda ti lapli misye, misye pat gen anyen nan menl vre. Pi gwo zam misye pral manyen nan peryòd la, se menm zam lapolis ankò. Alòske, a kèlke mèt di Palè Nasyonal, otorite yo aksepte Izo a zam yo nan men l plis kadav polisye yo la nan vilaj. Pèsòn pa di anyen. E lefè ke misye fè kou sa a, epi l tou pran pos dimansyon sou lapolis, e men kisa l vin bay jodi a. Jiskaske Izo vin tounen yon eleman, yon veritab mons, epi tout moun pè l. Paske leta an defayans, paske leta pa egziste, paske leta efase. Donk son son fè. Sa di lò ap di m wi ba yo kont men kòman l fè rive la. Se pa yon bon maten leve, se tout yon pwosesis. Se paske nou te aksepte l rive nan sa l ye a. Paske pa t janm gen dirijan, pa t janm gen leta. Lè yon nèg ou se prezidan, ou se premye minis, ou se minis, ou se direktè jeneral, epi ou dakò pou fon sèl ak bandi. Ou dakò pou kòmsi bandi se zanmi w, w ap pale a chèf gang nan telefòn etsetera. Se yon bagay grav. Eben ki sa l pral bay pi devan? Sa n ap viv jodi a? Se tout yon pwosesis ki mennen nou la a. Eben pa plenyen. Pa plenyen paske nou aksepte l. Men se grav, se trist sa n ap viv jodi a nan peyi Dayiti Men se rezilta sa nou te seme nap rekolte. Le fè ke se vagabon nap mete o timon de zafè, se vagabon nap mete o pouvwa, bon se rezilta. Lòske se nèg san vizyon, se malfèktè, kriminèl, vòlò, blofè, nèg ki pa renmen peyi yo nap mete sou pouvwa, nèg kap Imajine kon nèg ou renmen peyi w, w ap kraze komisarya, w ap tiye polisye, w ap boule lopital, w ap kraze lekòl, w ap kraze inivèsite, alòske w di w renmen peyi a. Se mantò. Pa gen ankenn sitwayen ki renmen peyi l ki atake enstitisyon sa yo konsa konsa. Si n nan lagè, se yon lòt bagay, men lagè la se pa lagè entèn, se gè kòmsi kote lòt peyi ap atake n. Bon, pou yon nèg ou di m ou se yon bon patriyòt epi w ap boule komisarya, w ap touye polisye, wap boule lopital, wap boule inivèsite, epi w di m ou se yon bon patriyòt. Se jis pou m di n ke la sosyete, nan sa nou pran an se yon bagay ki depase limit, e konplo nou pran an, dimansyon konplo a, li se plis ke konplike, dimansyon konplo a. Men m si ke si nou aranje n pou nou jere bagay yo, nou ka sòti ladan l. Ok. An nou eseye gade yon nòt lapolis fè sòti la a pandan m pral bay enfòmasyon ki atire atansyon. Lasosyete e koute, depi avan yè lapolis anonse ke gen yon operasyon sou Vilaj de Dye. E de fèt, nou te kapab konstate kèlke imaj, dayè imaj ki sou ekran pa egzanp se nan Vilaj nou ye. Gen kèk imaj ke nou pa ka montre w paske yo se imaj moun ki mouri etc. Ok, tout moun di m gen son. Mèsi. Frank, jere bagay yo papa. Tande! Mentnan, mwen menm, m tèlman fè eksperyans, m pa vle kòmsi pèsòn ap fè m kòmsi bagay m pa fin konprann, m pa wè klè ladan. Pa gen ankenn bagay, sansasyon m pral fè kouri bagay sa yo. M ka apresye yon bagay ki fèt paske 5 lane deja lapolis pa janm parèt vilaj byen ke m sot di sa talè a ki sa k fè yo pa t janm parèt paske yo pa t vle parèt paske gang yo se gang deta ils sont des protégés e byen sur se leta lòske l deside aji l aji lè l pa vle l kite gang yo paske jisteman yo o sèvis de leta. Fò n klè sou sa. An n pa bay tèt nou manti. Paske si nou te ka rive nan vilaj apre senkan n te ka rive tou nan kèlke mwa. E ekoute vilaj nou gen jodi a se pa li n te genyen. Sa di tout mwayen teknolojik mèsi frè m. Zanmi an pat gen son l bò kote l. Tande tout mwayen teknolojik gang yo vin gen jodi a. men se la defayans de leta paske ekoute si m te kapab tcheke yon bagay la pandan m ap pale sou sa pou m ta montre nou yon bagay donk se defayans leta ki koz nou rive la kòman w imajine ke leta leta wi l ap mennen operasyon li neglije aspè teknolojik. Alòske bandi a li menm, premye sa l fè li envesti nan teknoloji. An pran egzanp, gade avè m, m gen tan jwenn li rapid, achiv yo la. Ou sonje lè m t ap denonse baay sa a? Sa w ap gade la a, se pa fim, ni se pa lapolis. Izo rete lakay li nan Vilaj de Dye. Misye lanse dwòn li sou tèt lapolis, sa n ap gade la a se komisarya Pòtay Leyogàn. E imaj misye yo klè, dwòn nan pwisan. Sa di teknikman misye kòrèk, misye ou pral wè misye kap rale moun ki jis bò stad Silvyo Katòr. Men stad la, ou wè stad la, misye ap rale stad la, misye ap montre w jisteman kòman l gen kontwòl zòn nan pandan l chita lakay li Vilaj de Dye. Men, misye pat gen sa non an 2021 lòske polisye yo te tonbe nan vilaj, li potko gen dwòn sa. Misye potko menm enstale kamera siveyans bò lakay li. lè polisye yo te tonbe nan vilaj. Eske n sonje sa? Sa vle di n tèlman gon leta ki iresponsab, on leta ki pa menm konn sa l ap fè, e se sa yo n t ap denonse, ti jovenelis yo. Se sa yo n t ap denonse wi. Nou tèlman gon leta ki te an ki an defayans, on leta ki konfòtab ak bandi, des policiers lachement abattus alos ke pa gen okenn repons ki bay, non selman komisarya sa a li la nan potay, nou gen komisarya Martissant 1 ki te la, men leta abandone yo, leta kouri kite espas sa yo pou bandi yo. Kounye a reflechi yon segond, Koman pou yon neg atea nan vilaj pou l alez konsa a? Sa di la polis pa menm konnen si misye nan tet li la. Sa fe 1. Dezyemman, la polis pa menm gen mwayen pou l desann dwon misye a t sou tet yo. E kisa w ap di m kounye a? Depi le sa m te toujou di n ke son peyi ki livre e se sa yo n t ap denonse 2020, 2021. Se sa yo n te toujou ap denonse. Epi nèg di oh ou te touye prezidan, asede prezidan, se paske jisteman nou te toujou konfòtab ak gang yo. Lòske se gang k ap dirije, se gang nou renmen, nou gen lanmou gangyal, se lojik pou n tonbe nan sa n ye jodi a. Paske mwen m son anti gang, nan ou p ap janm renmen m. E se sa yo m te toujou ap denonse. Kòman pou bandi fè alèz nan yon peyi, kisa nèg yo fè? Puiske yo wè pa gen leta, yo aranje yo fè kontak a nèg ki a letranje. Izo gen alye l la nan New York, li gen alye l Kanada, li gen alye l an Florid, li gen alye l New Jersey. Epi yo ap founi misye materyèl, teknik, teknoloji. Kot pote. Puiske nèg yo gen kòb, yo ka achte nenpòt sa yo bezwen, epi y ap fonksyone. Ayiti fè pati bagay ki ladan l. Si pa egzanp te gen leta, yo ta deside mennen yon ankèt sou gang an Ayiti, ou t ap sezi wè konbyen nèg nan dyaspora yo mare wi, ki gen alyans ak kriminèl yo an Ayiti wi, k ap fè kòb avè yo wi. Ou tap sezi wè bagay sa wi. Si n te gen dirijan, n te gen leta, kòm si n te gen yon dcpj kap travay, kap mennen ankèt, envestigasyon etc. Menm jan FBI fè, ou tap sezi wè sa wi. Bon si leta te leta, pwiske gen mwayen ou pa gen an Ayiti, lè yo pa devlope yon patenarya avèk FBI pèmèt ke gen de zankèt ki mennen isi o Zetazini, ou tap sezi wè nèg yap mare chak jou wi, ki an kontak avèk gang yo, ki gen relasyon avè yo, kap fonksyone avè yo wi. Son peyi difisil. Ann imajine sa m tap di n talè a. Banm fon ti poze imaj sa sou la a pou nou wè bagay. Pou montre nou eske, ann gade, ann gade avè m. La a nou Pòtay Leyogàn. Moun ki nan lari yo pa konn sa kap pase. Ok, bon, bon, bon, an kanpe la. Vwala, an kanpe la. Gade avèm sou ekran. Koman pou la polis gen yon bèl sou komisarya konsa, mesye? E li pat konsa. Sa di yo envesti la danl pou yo fèl rive nan nivo sa. Koman pou DDO, DDO 1, koman pou la polis aksepte? Livre komisarya sa bay bandi. Reflechi yon segond. Sa vle di nou gen yon leta ki pa pwoteje enterè l. Voir si l te ka pwoteje enterè nasyon an. Tande, tande! Sa di komisarya se kay polisye yo. Sa di yon nèg ki pa menm ka pwoteje kay li. Epi w met nan tèt ou li pral ka pwoteje kay vwazen an. Se mantò. Se mantò monchè. Sa di mwen m gen de blòf m pa pran ladan yo. Bon jodi a lajan pala melanje la kounya w panse mwen menm TT m pral Ayiti epi m pral rele m pral m pral wè bakòp polisye k ap pase m pral di a mesye jere m non e TT m pè nèg yo anpil paske tande kòman nou pa menm ka pwoteje lakay nou e nou pretann nou ka pwoteje kay vwazen an esplike m pati sa a. M ta renmen eksplike m, gade yon bèl sou komisarya konsa. Si m ta montre n kantite komisarya ke lapolis kite gang yo pran posesyon yo, son bagay grav. Kwadèboukè se youn, kwadèboukè se youn. Son komisarya, prizon kwadèboukè a ki inogire m kwa an 2012 pa le Kanada, yo te di, antre giyimè, se te youn nan prizon modèn ke Ayiti gen, ki koute yon pakèt milyon dola. Ou pa a sa plip plip fèl devan je tout moun prizon kabare tout kote al gade nèg yo fè matisan bèl komisarya matisan an sa di on leta ki leta wi pou l aksepte sa a an ta di ke komisarya li manke efektif ebyen otorite yo ap aranje yo pou yo ogmante efektif polisye yo yo si valab menm si nan baz simo konn gen move grenn tou. Men baz simo se menm reyalite a. Boyd. Paske bon mdou, lè gen polisye t konplis nan livre komisaryo, fò n dakò l tou wi. Tout viv ansanm deside pou atake baz Boyd. E sak fè, lè m wè nèg yo kòm si maltrete ti jèn sa t te responsab Boyd la m vin pa konprann. Kòman misye rele ankò Higgins on bagay konsa. Enspektè Higgins on bagay konsa. M pa fin sonje l. Men, m sonje ki veritab batay nèg sa yo mennen pou anpeche viv ansanm pran baz bòy la wi Fò Nasyonal. Imajine, yon komisarya konsa yo vin livre l bay bandi? Ay pwoblèm! Ayayayy! Ayiti, an n kase, bon! Bagay yo konplike wi Wendell la, bagay yo konplike, men banm kite sa, banm kite sa. Mèt nan banm ale, banm ba nou enfòmasyon kap pase a. M tap gade nòt la polisye, la polis ki di ke direksyon kominikasyon polis la, dikòp, kominike pou laprès. Tande wi peyi a. Men materyèl la, m kwè se materyèl sa, men l fenk pase la, banm wè si mwen ta Stou retounen l pou nou. M kwè se materyèl sa a menm. Lè l rive sou li m ap kanpe l pou nou. Paske m kwè se li menm materyèl sa a. M kwè se li. Se materyèl sa a ki pèmèt ke fòs lòd yo rantre nan yon pakèt zòn. Jan l fèt la, bon m gen enpresyon li gen blendaj sou li kanmenm. Men se avè l y ap penetre zòn y ap kraze. Materyèl la boule? Èl boule wi. Materyèl la boule? Tande non, kounye a kisa lapolis di? M pral montre nou si e pa nan konplo nou pran talè. Avan m li nòt lapolis lan, bon m fè w tande yon ti bagay. Non e pa li, e pa komisarya l te pran non Nèl. E pakè a l te pran. Wap melanje bagay yo ou menm. Mèsi Antwàn Nèlou. Tande, banm moutre w Huguens, apa w te la fanm okan, tande byen, m kwè e Pòdepè yo te voye misye wi. Banm fè w tande yon ti bagay tou piti avan m li nòt lapolis la epi w ap konprann nan kòman polis, lapolis ap pase nan tenten. Tande, tande, tande, ann tande, ann tande yon ti bagay. Sa se bandi yo kap pyafe sou yon materyèl yo pran. Mwen kwè se materyèl sa menm nap gade sou ekran nan la. Materyèl la boule. Eske nou tande? Tande, tande pou nou konprann. Materyèl la boule. Bandi yo ap pyafe pa sa paske materyèl la boule. Kisa lapolis di li menm nan yon nòt? Lapolis di pnh detui yon anjen lou ki te an pàn nan operasyon Vilaj de Dye. Mesye nou lèd anpil mesye tande nou lèd bon nou lèd nou lèd tou nou lèd tout bon an reyalite fizikman nou lèd pase menm ti baka kap ekri pou lapolis la misye trè lèd yon ti nonm je twèt lèd pase baka epi l pran pòz li konn tout bagay Sa di l vin men la parezon, 2 nèg lèd, 2 baka pi lèd pase m, se lojik. Kidonk nan tout sans nou lèd. Nou lèd fizikman, sa di kòporèlman nou lèd, men teknikman nou lèd, men nou trè lèd tou nan bay peyi a mantò, nou lèd, nou lèd, nou lèd, nou lèd anpil. Nou lèd! Tande byen! M sot fè n tande Vwa bandi yo pa sa k ap pyafe paske gen yon materyèl lapolis ki boule. Men ki sa lapolis di nan yon nòt. Lapolis di ke pnh detui yon anjen lou ki te anpàn nan operasyon Vilaj de Dye, Pòtoprens. Mèkredi 3 jen 2026, Polis Nasyonal Ayiti, pnh, e l ta dwe pna paske se Ayiti an kreyòl, ap enfòme popilasyon an ak laprès espesyalman, pandan operasyon fòs lòd yo ap mennen depi 3 jou anndan Vilaj de Dye, yon anjen lou ki t ap fè penetrasyon pou inite espesyalize yo tonbe an pàn pou yon rezon lapolis pa konnen. Tande! Pou evite materyèl estratejik sa a tonbe anba men teyoris yo, Wo Kòmandman Polis la te pase inite espesyalize yo lòd fòmèl Pou yo detwi anjen lou sa a, polisye yo ki sou tèren an san pran tan te egzekite lòd la, an menm tan, inite espesyalize yo rekipere frè dam yo ki te nan anndan anjen lou a. Si gon bagay ki bon nan lòt la se petèt sa, men atansyon n ap vini. Pnh la ap konfime pa gen okenn polisye ki viktim pandan operasyon sa a. Lapolis la pwofite okazyon sa a pou l rasire popilasyon an, malgre difikilte sa a, operasyon k ap fèt anndan Vilaj de Dye yo p ap kanpe. Tande peyi a, tande. Tande wi. Eske n dakò ak nòt lapolis la? Konbyen moun ki dakò ak sa lapolis di a? Eske n dakò? Ok. Sosyete, nou an 2026 pa sa? Venteyinyèm syèkl. M tap di sa hier, pa gen okun operasyon t ka mennen sou vilaj avek 2 oubyen 3 grenn blende. Premye sa, m te fon emisyon deja sa fè kelke tan e m ka al chèchel pou m retounen sou kèk eleman m te bay lapolis sou vilaj de Dye. Paske pa bliye Matisan m te rete, Matisan. Tan se pa zòn moun ap dim se kote mwen konnen. Premye bagay nèg yo fè yo met anpil pyèj pou lapolis. E dayè menm nèg ki mouri yo genyen se nan pwòp pyèj yo yo pran ki fè yo tonbe. Lapolis pa ka mennen yon operasyon efikas anndan vilaj si pa gen moun ki atè, ki anlè, ki sou lanmè. Twa jou operasyon vilaj pa t ap rete bandi ankò. Paske bandi a pa janm kanpe goumen vre. Se kache l kache yon kote epi l ap tire kout bal. To to to to epi l al kache. To to to l al kache. Li pa janm kòmsi fon yon konfwontasyon vrèman ak lapolis. Men lè l al kache, kote l kouri al kache? Paske anjen sa t boule a, m wè l sanble sou zòn Matisan 7 ki prale vè Matisan 2 a, anba a. Mentnan, an n ta pran pou vrè anjen an tonbe anpàn. Sil tonbe an pann kisa bandi yo pral fè avèl pandan l an pann nan? Sa yo pap ka deplase l? Yo ka petèt vòlè pyès ladan l. Men lè w di m wi se lapolis ki detui anjen kòmsi ok an lapolis ka gen materyèl pou l detui yon anjen rapid epi l pa gen materyèl pou l detui kay izo a? Men nou rensa ak pèp la anpil wi tande kòmsi lapolis gen mwayen pou l detui yon anjen lou ki koute kòb ki an pann selon sa n di Men l pa ka rive sou kay Izo a pou l detwi l? Li pa ka rive pou l detwi stidyo Izo a? Men nou ranse ak moun e dotranplis. Mezanmi tande, se le bon sans. Si n ap mennen operasyon e se kòm si lapolis di m yo nan lagè, yon sòlda yo tonbe, yon polisye tonbe epi yo kouri kite l. Men se pa sa m wè non. M souvan m t ap gade yon evènman. Misye nan swat, misye enspektè liye, a misye nèg solid, kòman misye rele, mwen kwè misye nèg plato santral, misye nèg solid.